Bon nouvèl pou lame dayiti ebyen minis defans lan fenk soti yon dekrè li fè konnen li voye achte anpil materyèl pou lame dayiti ebyen yo pway distribiye yo pway voye lame yo nan liy fwontyè a ebyen yo di ke pou zam kap rantre kap soti an repiblik dominikèn rantre ayiti ebyen yo menm yo pa asepte bay sa yo pap bezwen pou popilasyon vin nan pwoblèm ebyen finalman kote minis defans lan deklare jodi a e li di ke anpil materyèl gentan al achte pou sòlda yo. Ebyen, nou pral tande kòman minis defans lan ta pale nan mikwo Deba Info. Nou se Deba Info. Nou se Deba Info. Deba Info toujou la pou l kapab prezante ou sa k ap pase Ayiti kòm Sendomeng. Ebyen, finalman, jodi a, kote nou gen minis defans lan ki pral pale nan mikwo Deba Info. Ebyen, san pèdi tan, m pral fè nou viv kòman sa te ye jodi a. Ebyen finalman sa son bon nouvèl paske lè ke nou gen sòlda nou gen lame dayiti ebyen finalman tout liy fontyè yo pway sekirize tout liy fontyè yo pa gen okenn dominiken kap soti ayiti pou rantre sendomeng ebyen pa gen okenn sòlda dominiken kap soti poul vin pile tè rivyè masak la. Ebyen finalman depi nou gen solda yo la nou gen lame dayiti. Pnh la sou lidèchip direktè ai mesye Rameau Normil, plizyè rankont rive fèt nan objektif pou defini estrateji ki pi efikas kap pèmèt yo demantle gang ame yo. Nan sans sa, youn nan prensipal sib fòs lòd yo pandan dènye semèn sa yo, se gang Kraze Baryè a ki gen nan tèt li teworis Vitelòm Inosan. Depi kèk tan, malfra sa yo tante mete yon fòm geriya ibèn sou pye pou piye kay ak magazen, touye sitwayen pèzib, bare ak koupe wout epi paralize fonksyonman aktivite zòn yo. Jounen jodi a, pami estrateji lapolis nasyonal la itilize se, kraze barikad, detann pyèj, epi fè penetrasyon nan divès batiman pou kapab atenn objektif li ki se antre nan fyèf gang ame sila. Fòs lòd yo lage koukouwouj nan chèche toupatou chèf gang Vitelòm ak akolit li yo. Pou pèmèt travay sa yo rive fèt, Seksyon Angelou, Bri, Utag ak Beyi Petyonvil se kèk pami inite spesyalize ki angaje nan batay sa lajounen kou lannuit. Jounen ki te lendi 26 me 2025 lan nan Tòsèl 17, ajan lòd yo pran kontwòl divès lòt espas malfra yo te konn itilize pou komèt move zak. Nan pèspektiv sa, modòd kòmandan an chèf pnh la klè, kap. Finalman, nou tande kòman de je lapolis la t ap pale, ebyen finalman. Deje kontrè manti kaba ebyen moun sa wap gade nan ekran an ebyen se la primati ki soti yon nòt ki fè konnen li di ke yo pral achte anpil materyèl pou sòlda ki se sòlda lame dayiti ebyen finalman sa se yon bon nouvèl paske anpil moun tap mande sòlda yo ebyen pou yo kapab konbat bandi yo pou yo kapab konbat gang yo ebyen finalman anpil materyèl pral achte avyon de gè pral achte ee tank de gè pral achte ebyen a elikoktè tout sa pral achte anpil materyèl ke nou konnen ke. yon lame sipoze itilize. Ebyen se sa ke minis defans lan di ke li menm li pral achte. Ebyen nou menm nou pa bay buzz. Ebyen nou menm nenpòt kote sa ye, e sak fè nou toujou di nou se chanèl deba enfo. Deba enfo li la pou verite. Li la pou li kapab baw verite. Ebyen nou menm se pou tèt sa ke nou menm nou klase la ki se chanèl deba enfo pou nou kapab baw tout sa kap pase Ayiti kòm aletranje. Ebyen finalman mwen pa fè w tande kòman minis, mwen pa fè w tande kòman Minis defans lan tap pale de la primati devan mikwo deba info ebyen nou se deba info si se pou la premye fwa ou rive sou chanèl sa map mandew pou kapab abòne pataje kòmante like di kisa ke ou panse nan espas kòmantèw la ebyen lè ke ou abòne avèk mwen avèk chanèl deba info sa fèm kontan anpil lè ke ou banm ti grenn abòne a e toujou kite kòmantèw dim kisa ke ou panse. nan espas kòmantè a. Pataje videyo sa a ba yon zanmi w, ba yon frè w, ba manman w, ba papa w, si l enterese yo. E m panse kwè ke depi l enterese w, w ap ka pataje l. Menm lè ke li pa enterese w, men ou kapab pataje ba yon zanmi w, yon frè w, yon manman w, yon papa w. San pèdi tan, m ap fè w tande kòman ke Minis Defans lan t ap pale nan mikwo Deba Enfo jodi madi a.
dèt imen. e trafik dògàn nan peyi pou yo itilize peyi nou an kòm yon lye de tranzit e pou yo komèt fòfè yo pou yo pase machandiz ilisit yo. Nou genyen plan pou nou konstwi enfrastrikti nan zòn fwontalye yo nan depatman Sant pou nou bay lame a ekipman militè e mwayen de transpò de twoup. pou sekirize fwontyè a. E sa ap pran ti tan, men kanmenm n ap wè sa atravè bidjè a nan pwochen bidjè 2025, 2026 la. Fò m di nou ke lame a, jan nou konnen li trè anbriyonè, li trè jèn, paske li remobilize an 2017, pa t gen vrèman. Twòp envestisman ki te fèt nan lame a ki diferan jodi a avèk gouvèneman sa a, ki gouvèneman de tranzisyon sa a. Nou ka wè sa pa rapò a kantite fon e kantite envestisman k ap fèt nan lame a. Fò m di nou lame a patisipe anpil nan anpil operasyon. Sensèman, etan minis defans gen de gen de pridans mwen fè anpil pou m pa deklare tout yon seri de bagay lame a fè. E m toujou di sa lè m ekri sou sou Twitter. Gen bagay ki ekstrèmeman sansib, men li enpòtan tou pou nou konnen ke lame a se li k sekirize anpil Enstitisyon, enfrastrikti kritik peyi a ki pèmèt gouvènman an kontinye ap fonksyone, pa egzanp Kou dè Kont, brh, enstalasyon de kominikasyon ki pèmèt sistèm de kominikasyon nou yo fonksyone, obleyon pa egzanp, pou Tilye. Nou genyen yon depo pa egzanp ki kote genyen. anviwon 150 milyon de dola dekipman ke gouvènman Pwezidan Jovenel la te gen yon kontra avèk Taywann. Pakèt materyèl sa yo, yo store nan yon depo nan Taba, tou pre anbasad amerikèn nan. Se lame Dayiti ki sekirize l, malgre bandi tante plizyè fwa pou yo kanbriyole li. Se lame. So lame ap patisipe nan kesyon nan batay nan lit kont ensekirite a, nan defann enfrastrikti ki ekstrememan enpòtan, ki trè kritik pou sosyete a, pou gouvèneman an rete debou. Se lame ki sekirize ayewopò a, ki fè ayewopò a kontinye ap fonksyone. Se lame ki sekirize Natcom. Se lame tou ki sekirize an majè pati Channmas la. Ayewopò, pò yo, dwàn, souvan nou pa konnen bagay sa yo paske nou trè pridan, nou pa. kominike sou yo. Men li enpòtan pou popilasyon an konnen lame a, kèlke anbriyonè ke l ye jodi a, a anviwon mil sòlda ki pa vrèman deja gen yon eksperyans de long tèm, ke li patisipe vrèman nan sekirizasyon, nan mentni gouvèneman an pou l kontinye bay sèvis. San lame Dayiti, si lame Dayiti pat patisipe nan lit kont ensekirite a, nou pa t ap gen sòlda k mouri. Nou gen sòlda, plizyè sòlda k mouri trè resamman nan Kenskòf paske yo ap patisipe nan batay kont ensekirite a. Se yo ki sekirize sit de kominikasyon Obleyon e dot sit anlè a. E yo patisipe, yo sipòte lapolis trè souvan nan operasyon yo. Nou genyen Pelig tou, lame se lame k ap sekirize l. Nou genyen anpil ekipman, karavan de chanjman ke prezidan Jovenel te kòmanse. Gen pakèt ekipman atravè repiblik la. Genyen Maryon, se lame Dayiti k ap sekirize l. Genyen Pòdepè, se lame. Nou gen lame tou nan. Plato Santral nan yon fèm agrikòl yon baz militè ki rele Kolora, se lame Dayiti ki ap sekirize li. E an tèm de rekritman, pwoblèm nou genyen, jan m sot eksplike li, avèk nou genyen anviwon 8 mil postilan, aspiran ki deja prè pou fòmasyon, se yon kesyon de enfrastrikti pou nou kòmanse fòmasyon sòlda sa yo, rekri sa yo. E se entansyon nou, n ap batay, n ap goumen darachpye chak jou pou nou wè si nou ka konstwi enfrastrikti sa a e ki lòt fason nou ka itilize nan baz ki deja egziste yo tankou Klèsin. Youn nan yon lòt pwoblèm ki prezante nan batay n ap mennen tou nan lame a la pou nou monte, fè lame a monte an pwisans, Se kesyon materyo de konstriksyon pou nou konstri baz yo. So nou oblije itilize mwayen ke nou genyen e mande patenè entènasyono yo kòm Meksik e nou nan konvèsasyon aktyèlman a la avèk Kolonbi e sitou nou konnen ke Kolonbi siyen yon akò avèk nou trè resamman sou kesyon koperasyon de sekirite piblik, defans e entèlijans. E nou gen Prezidan Voltaire ki. Nan semèn sa, kèlke jou, m kwè se mèkredi, potansyèlman Prezidan Voltè pral rankontre avèk Prezidan Petro Kolonbi pou l kontinye diskite sou kesyon koperasyon nou, sou kesyon akò, sou kesyon ekipman militè nou sipoze an negosyasyon aktyèlman avèk Kolonbi pou nou fè akizisyon. Gouvènman Kolonbyen an trè ouvè avèk sa nan kesyon ede nou. Sekirize fwontyè maritim nou pou anpeche trafikan dwòg ki soti Kolonbi pou yo itilize teritwa nou. E nou. Ap eseye osi genyen yon baz militè nan. Mòd kas nan Nòdès, nan Fòlibète, nou vle itilize l tou pou nou fè fòmasyon pou rekri nan Gran Nò a. E nou genyen 2 kontra ki deja nan CNMP, genyen kontra tou ki gentan apwouve pa CNMP ki nan Koudèkont. Nou konnen gen pwosedi legal, gen pwosedi pou nou swiv pou nou pase mache piblik yo, se sa tou pou nou ki anpeche ke. Gen de bagay nou sipoze fè, nou vle fè ki poko fèt. Men gen de kontra ki deja pase, ki deja apwouve, e l ap pran ti tan pou ke konstriksyon sa yo fèt. Antretan, nou vle kòmanse pa fòme kèlke rekri nan Clessin, nan. Nòdès, Mòn Kas, e n a pral voye, nou gentan gen 150 rekri la, nou an preparasyon pou n voye o Meksik pou y al pran fòmasyon. Jan m di nou an, Meksik dakò pou fòme 700 rekri pou nou, nan gwoup de 150, e nou pral chèche lòt peyi, e nou an konvèsasyon avèk dòt peyi, antretan, pandan n ap eseye konstwi baz militè pa nou yo, sant de fòmasyon pa nou yo pou yo menm tou, pou yo pote kole. M panse vizit nou te fè nan OEA nan senpozyòm nan nou eksplike trè klèman, trè sensèman dirèk a manm OEA yo nan ki sitiyasyon ke nou ye jodi a. Se yon sitiyasyon ki depase nou e ke nou bezwen èd yo pou yo vin ban nou yon kout men paske se yon pwoblèm rejyonal ke l ye jodi a. Nou eksplike yo orijin pwoblèm nan. Zam bandi yo ap itilize pou tiye popilasyon nou yo, pou deplase, pou deposede sitwayen nou yo, se atravè fwontyè terès, se atravè fwontyè maritim, se òganizasyon kriminèl, trafikan de dwòg ki ap vann zam, ki nan komès zam, ki itilize fwontyè nou Kote ke nou sa fè yon bon bout tan ke nou pa an mezi nesesèman pou n kontwole antyète lin fwontalye nou avèk Repiblik Dominikèn. Anpil zam pase la, anpil aminisyon pase la. E peyi ki pwodui zam sa yo, yo gen sèten responsabilite tou, nou di sa nan OEA. E peyi sa yo, yo trè konsyan ke Nou menm an Ayiti nou pa pwodwi zam, nou pa enpòte yo, nou pa distribye yo lokalman, kòman bandi sa yo fè jwenn zam avèk yon tèl fasilite e ke nou mande yo tou pou yo enpe lache restriksyon ki genyen sou teritwa pa yo pou pèmèt fòs de lòd nou yo, antite legal pa nou yo, yo jwenn, yo gen aksè avèk Jan de zam sa yo pou pwoteje teritwa pou nou ka genyen batay sa kont gang yo. E yo konprann sa. E an jwiyè pral genyen yon asanble jeneral nan OEA ki pral deside sou kesyon ki konsène Ayiti. E n ap kontinye fè konvèsasyon an d'une manière bilaterale avèk patenè entènasyonal yo, manm OEA yo et d'autres. peyi ki pre avèk ki nou deja kontinye kòmanse konvèsasyon an. E nou pran kesyon ensekirite sa trè o serye, lame pran l trè o serye, gouvèneman pran l trè o serye. Nou bezwen sekirize teritwa, nou bezwen genyen batay sa, lit sa kont ensekirite sa, kont gang yo. E byen si. Nou genyen yon pouvwa ki trè efemè, yon espas de tan ki trè kout pou nou fè eleksyon. Nou pa ka fè eleksyon san sekirite, trè enpòtan. Se entansyon an, manda gouvèneman sa a se òganize eleksyon, sekirize teritwa a, reprann espas ke gang yo kontwole yo. pran wout aks enpòtan nou yo ke gang kontwole, kote yo mete piyaj sou yo, se entansyon nou, se lit sa a n ap mennen. Se referandòm, eleksyon pou n transfere pouvwa sa a an 2026 ba yon gouvènman eli, otorite ki eli, lejitim. Mèsi tout moun. M prè pou kèlke kesyon si vous en avez.
N ap pase nan seyans kesyon. Wi, Novelis, apwoche la.
Bonjou, Mesye Minis. Mwen se Jean Junior Celestin, m ap travay pou Le Nouvelliste ak Radyo Magik 9. M gen de kesyon. Premye a, pwiske se nan sijè a nou ye, ou sot raple tou talè a ke Repiblik Dominikèn se nou gen fwontyè terès avèk li, se youn nan peyi kote zam ki ap komèt ensekirite isit yo pase. Ou te di sa nan senpozyòm nan, ou te evoke li. Prezidan dominiken an, Luis Abinader, nan yon rankont li fè ak laprès tou lè lendi, tankou sa nou fè isit la, li di, Ayisyen, nou gen mès sa menm, renmen lage responsabilite pa nou sou do lòt moun. Li di li menm lakay li se li k asire sekirite. Dayè nou gen mès sa lontan nan lage chay nou sou do lòt moun. Donk pa rapò a sa se m ta renmen konnen si w gen yon reyaksyon. Epi depi vandredi genyen yon gwoup ame, se konsa ladwann di li, ki pran kontwòl biwo dwann Malpas la ki. Lojikman, se ta yon bagay ki grav puiske la n ap pale de fwontyè ofisyèl ant Ayiti e La Repiblik Dominikèn. Dayè, gen yon sous dwanyè ki pale ak jounal Le Nouvelliste ki di pre pi gwo preyokipasyon yo jodi a, se paske yo pa konnen ki sa k ap rantre sou teritwa a via pwen fwontalye Malpas la. Èske Ministè Defans okouran de sitiyasyon sa a? Puiske M pa wè ankenn nòt e m pa tande w pale de sa la jodi a. Si nou okouran, kisa n ap fè pou yon sitiyasyon konsa ki, a mon avi, grav? E pandan m jwenn ou an, m pa konnen si m ka tou mande w sa, prezidan cpt a, Fritz Alphonse Jean, te anonse li lè l ap pran fonksyon 8 mas e m kwè te gen yon rezolisyon ki di ke bsap gen mizanplas k ap fèt pou entegre fòs lòd yo, lame pa egzanp. Yo pa janm pale w de bagay konsa, bagay rezolisyon sa a?
Mèsi Novelis pou kesyon an. Mèsi. Ebyen Sou kesyon ensekirite sou fwontyè m panse li klè nou tout okouran sa fè lontan Menm avan lè zam nou te gen pwoblèm densekirite a te ke toujou gen machandiz k ap pase nan fwontyè a ki poze pwoblèm pou trezò nou pou ki pa kontwole. Li klè osi ke Ayiti pa pwodui zam. Nou pa genyen komès ki vann zam lokalman an Ayiti. Nou pa menm pwodui minisyon. Nou konprann trè byen ke zam yo pwodui anpil fwa Ozetazini paske nou pa pwodui yo an Ayiti. Yo pase pa swa nan konntenè, yo pase nan fwontyè, nou okouran de sa. Se pa yon nouvo, se pa yon nouvèl enfòmasyon ke m ap aprann pèsòn e ke mwen pa.

E li Le gouvèneman dominiken a plizyè fwa arete de moun avèk zam ki soti nan lòt peyi ke yo entèsepte sou teritwa dominiken an ki te destine pou Ayiti. E se yo menm ankò ki di sa, li klè. Anplis de sa nou menm nou konnen sou teritwa pa nou an gen anpil zam ki travèse fwontyè a e genyen Men mwen remèsye gouvènman dominiken an menm tan tou ke yo fè yon efò pou yo arete moun ki nan komès zam, ki asiste bandi nan ravitayman, pou yo jwenn minisyon, zam, pou yo kontinye fè ekzaksyon, pou yo komèt krim, pou yo detwi vi e byen sitwayen nou yo. Nou pataje yon fwontyè avèk Repiblik Dominikèn. Se 2 gouvènman sa yo, 2 pèp sa yo pou met tèt yo ansanm pou youn pwoteje lòt pou youn pa kite anyen ilisit travèse fwontyè sitou bagay kap fè mal tankou zam, tankou minisyon. Nou konnen dan le pase gouvènman dominiken an te arete omwen yon ofisye dominiken nan lame pou. komès zam paske l demèch avèk bandi, trafikan etc. Zam yo pa rete konsa yo dyes fè aparisyon sou teritwa a, se moun ki entwodui yo, se trafikan, se moun ki malisye, ki gen yon enterè ekonomik, ki mechan, ki konnen trè byen zam sa yo e minisyon sa yo yo vin detwi vi moun, yo detwi teritwa nou an, popilasyon an deplase. Nou tout an Ayiti, kote nan gouvènman, kote jounalis, kote senp sitwayen, nou se yon menas ekzistansyèl pou nou tout. M panse sitwayen dominiken yo, otorite dominikèn yo, pou yo pran sitiyasyon sa bokou plis oserye. Ke m konnen yo dan le pase si yo ka arete moun, anprizone moun se paske sèvis de sekirite yo konprann ke teritwa yo a itilize pou vin komèt fòfe kriminalite an Ayiti sou teritwa pa nou an. M pa vle antre nan yon tak o tak avèk dominiken sou kesyon sa a. Nou gen yon teritwa pou n pwoteje, li enpòtan pou nou idantifye. Sous pwoblèm lan nan tout fasèt li, ki kote zam yo pase, kòman bandi yo fè avèk èz konsa pou yo gen aksè avèk zam sa yo pou ap detwi vi moun, pou ap detwi byen moun, pou yap pran kontwòl teritwa nou nan nivo ke yap pran l lan. Nou, m pa vle antre nan takotak jodi a paske nou genyen yon biznis de sekirite pou n jere. M panse l ap tan mye pou gouvènman dominiken an antre nan konsyans, nan yon lòt lojik. Ou konnen, m reyalize tou gen de zaktè an Repiblik Dominikèn ki pran yon malen plezi nan eseye mete Ayisyen avèk Dominiken Fas a fas m pa vle antre nan bagay sa pèp ayisyen li klè pèp ayisyen an pa janm genyen yon kontansye vrèman avèk pèp dominiken an m vle dominiken yo konnen sa sitou sitwayen dominiken yo e gouvènman dominiken an konnen sa trè byen prezidan abinadèl m kwè l konnen sa trè byen nou pa janm kòmanse konfli avèk repiblik dominikèn ayiti ayisyen souvan reyaji. Yo pa konn reaji avèk mechanste. Ayisyen pa trè, se yon pèp ki trè ospitalye. Nou pa bezwen konfli, nou bezwen, m di sa deja nan senpozyòm nan, Ayiti vle viv avèk pè, koegziste avèk Repiblik Dominikèn. Avèk tout senserite m di sa, paske m pa wè nan nan pèp ayisyen an yon mechanste parapò avèk Repiblik Dominikèn. Dayè ou wè anpil Ayisyen pote y al pran yon refij an Repiblik Dominikèn malgre tout move tretman pafwa yo sibi, yo pa janm eksprime èn parapò Repiblik Dominikèn. Diskou ke Mwen pwononse remak ke m fè sou kesyon entwodiksyon zam, minisyon, dwòg, tout yon seri de bagay ilisit, se verite l ye. Se pa mwen ki sipoze vin, se pa mwen k ap aprann sa, m sèlman raple l, m te di sa nan OEA. E m panse ke nou, entansyon nou nan senpozyòm nan se pou n te fè kominote Amerik, manb, eta manb OEA yo konprann egzakteman kisa pwoblèm nan ye, se pa yon pwoblèm ki de dinamik ayisyèn piman, se paske zam yo ki kap tiye moun yo, se avèk zam mesye yo pran kontwòl teritwa, se pa avèk wòch, se pa avèk yon kouto, etc. Se avèk de zam ekstrèmeman militarize ki trè danjre E se sa k fè popilasyon an tou pa an mezi pou l defann defann tèt yo lokalman jan yo te konn fè l dan le pase lè n te gen fenomèn zenglendo dan le pase lè te genyen bandi ki t ap fè dè egzaksyon nan yon kad de piti kriminalite eksetera. E lè sa popilasyon an, lapolis, enstitisyon yo te an mezi pou yo te arete bandi sa yo. Jodi a se yon lòt dinamik. Bandi yo, yo genyen lòt mwayen ki bokou pli efikas ke lapolis, ke lame. Jan m te di l la, lame trè anbriyonè, trè jèn. Nou nan yon sitiyasyon kote nou pa t nou pa t espere kòm yon sosyete nou t ap janm rive nan yon dinamik de danje konsa. Pandan twa dènyè ane yo, nou konprann ke bandi yo pran plis teritwa, yo vin yo ame, yo gen plis mwayen, yo enpoze yo bokou plis. Men se avèk zam, zam militè, yo fè anpil menas. E vrèman, avèk konsyans m panse ke m ap raple otorite dominikèn yo, li mye pou yo asiste nou pito. Li mye ke, m ap fè yon apèl avèk yo pou yo gen yon meyè volonte. Ann pa fè politik avèk vi moun. Se Nou egziste nan il sa a, nou pataje il la, ann eseye viv an frè, an bon vwazen. Jodi a nou fè fas a yon sitiyasyon ki ekstrèmeman menasan, ki menase egzistans nou, souverènte nou, egzistans nou kòm moun, kòm pèp, de moun ki fè anpil efò tout vi yo, ki pèdi Byen yo, kay yo, pitit yo pa ka al lekòl, ann eseye ede nou pito nan sans sa a, kontinye bon travay yo te kòmanse fè nan apreyande kriminèl sou teritwa yo a, e n ap fè menm bagay la tou, n ap toujou rete bon vwazen. So m pa vle antre nan lojik tak o tak politisyen k ap itilize Ayiti pou yo ka eli, pou yo ka fè vòt, etsetera, m p ap antre nan lojik sa a. Dwàn nan, wi, bon, nou konnen trè byen ke. Lè bandi yo te kòmanse antre nan Plato Santral, nou te genyen enfòmasyon ke bandi yo te vle avanse sou zòn fwontyè a pou yo ka gen meyè aksè a zam e minisyon. Nou te gen enfòmasyon sa a. Gen de moun trè malisye ki te pran plezi pou di ke se endividi Byen prive moun nou t al sekirize lè n te voye sòlda al sekirize. Yo fè anpil presyon, yo di anpil move bagay ki pa t vrè. Se paske n te gentan gen enfòmasyon ke bandi yo t ap al avanse plis sou fwontyè a pou yo te pran kontwòl. Se pa. Li tris ke se reyalite a, men nou pèdi anpil komisarya. Nou pèdi anpil espas kote se leta ki ta dwe okipe, pwoteje. Menm jan bandi yo te antre Mibalè, lapolis pa t gen kapasite pou reziste paske mesye yo lè y ap atake, yo atake avèk anpil fòs, avèk anpil efektif. Li trè regretab ke bandi yo antre, yo fè sa yo fè a. Men souvan ke ou konnen nou trè rezilyan. Se yon pèp ki trè rezilyan, se yon gouvènman ki trè rezilyan, lapolis, lame, n ap. Planifye pou n reprann kèlkeswa teritwa bandi yo pran. N ap toujou fè sa, se objektif nou e nou pap janm ajenou devan bandi yo. Kèlkeswa teritwa ke yo okipe, kèlkeswa espas lapolis, lame ke yo ta pran kontwol, n ap batay pou nou pran l ke nou fè deja dan le pase. Regretableman, sè le ka. E ou te pale de kesyon bsap la, e se yon dosye ke byen si mwen te la lè prezidan te fè deklarasyon an, nou fè anpil rankont sou kesyon sa a. Sa m ka di w ke bsap se yon fè e ke bsap se yon enstitisyon ke mwen konprann trè byen ke li egziste. Men Bsap vin on ti jan wo gen un petit peu hors de contrôle paske gen anpil rekritman gen moun yo ensere andedan Bsap ke nou pa vrèman gen fè vetting sou yo nou pa konnen orijin yo nou pa konnen vrèman an ap pale avèk tout senserite puiske ou poze kesyon an nou pa konnen zam yo gen nan men yo kote yo jwenn li tout sa. Etan minis defans, etan fòs ame Dayiti, nou pa ka jis pran moun nou jis ensere yo nan lame a konsa. Se yon bagay ki ekstrèmman danjre, l mande ke pou nou ramase, evalye dosye bsap la, ki gen 2 moun, 2 patriyòt serye ki fè yon travay ki ede popilasyon an anpil nan yon seri de espas. Nou rekonèt sa. Men kanmenm ke fòk nou jwenn yon fason nan gouvèneman pou n wè kòman seryezman avèk sekirite fòs ame a e fòs de polis la, sosyete an tèt pou n wè kòman de bon eleman nan bsap kòman nou ka kontinye itilize yo, kòman nou ka regilarize l, fò nou fè vetting sou moun yo. Nou pa ka jis rete konsa pran yo epi nou ensere yo nan fòs ame Dayiti ki trè zanbriyonè, ki trè frajil. Se pozisyon pa m sa. E nou fè anpil konvèsasyon, plizyè rankont nan gouvèneman an, avèk cpt, avèk dè enstitisyon ou dòt otorite konsène. Nou poko nesesèman jwenn yon finalite kòman pou n rezoud sitiyasyon an. Men de tout manyè, nou, se yon sitiyasyon nou oblije adrese, nou oblije rezoud li. Men gen anpil moun ki panse ke nou sipoze jis pran tout moun ki nan bsap epi ba yo yon badj militè epi nou ensere yo nan ran dè sòlda, ofisye lame a. M panse se yon bagay ki mande plis pridans. Paske se yon fòs ame n ap konstwi. ki pou sekirize peyi, ki sensè, ke nou konnen moun ki ladan l yo, se moun nou vrèman konnen orijin yo. Fò nou vrèman pridan de sa. M apresye kesyon an. M panse fò nou kontinye pale de kesyon Bsap la. E m ap gen ase de kouraj pou m di ke se pa tout moun nan Bsap ki poze pwoblèm nan. Men piske nou poko konnen spesifikman chak moun yo, Se vetting pou n fè e nou n ap tou pwofite remèsye manm bsap yo tou ki mouri tou nan defann teritwa a nan batay kont bandi yo e ki riske vi yo pou defann zòn yo. Nou nou apresye sa men n ap adrese kesyon bsap la avèk tèt frèt. Nou p ap pran desizyon emosyonèl Se leta, se yon lame n ap konstwi, se fòs de lòd n ap konstwi, fò nou gen konfyans nan moun yo ki ap pote zam etsetera. Mèsi.
Mèsi. N ap pran yon dènyè kesyon, Radyo Tele Metwopòl. Mèsi Paul.
Minis, mwen rapidman gen 2 konsiderasyon. Deja m remake lè otorite ayisyèn yo ap pale, nou gen anpil retni. Gen de moun ki di ke nou ale aleksè tèlman nou fè retni, pa rapò a Repiblik Dominikèn. Ò, yo pa menanje nou nan anyen. Deja, deja nan aksyon yo poze, tout lajounen yo gen de ranfòseman y ap fè onivo de prezans militè sou fwontyè yo. E nan deklarasyon y ap fè, yo toujou fè remake ke Ayiti son sous denstabilite l ye pou peyi yo. Yo pa janm rate okazyon tou pou yo fè nou santi ke nou sòm dè dirijan iresponsab.